Jodi a n ap selebre 28 lane de vi a de nou. Mwen genyen 2 ou 3 kestyon pou m poze nou e n ap reponn yo a tour de woul. E avan tou, m ap kestyon a papa m. Kisa ou te jwenn ki vrèman patikilye nan manman m? Yon kalite ke ou vrèman apresye nan li menm ki koz ke ou kapab kenbe jiska kounya? Bon, manman m te gen yon repitasyon moun de byen. Sa te atire mwen paske se sa ke m te aprann nan lè zamanti.
E ou menm manmi, ki sa ou te jwenn nan papa m ki yon kalite, yon vrè kalite, ki kapa, ki fè ke jiska jodi a, nou kenbe, nou gen 28 an ansanm? Bon, papa w se yon moun ki konsilyan. Kòmsi, si ta gen yon ti bagay ki. pase mwen m ta kenbe kolè m omwen l ap vin kesyone w a plizyè repriz sètadi l ap chèche pawòl l ap chèche pawòl si nou ta nan ti pale nou pap ka dòmi konsa pase li pap kite w rete konsa pou l ap vin sou do pye w kanmèm nou pap dòmi an kolè Dezyèm kesyon pou ou manmi e kisa ki fè ke e. Ou ta renmen toujou kontinye, kontinye nan vi a 2 sa? Ki sa ki motive w pou kontinye? Ki sa ki sous despirasyon nou pou nou kontinye vi de koup nou an? Sous despirasyon mwen, mwen se yon moun ki renmen Bondye anpil. Sètadi, alèd de Dye, epi m gen pitit nan fwaye m, mwen vle tou yon modèl pou pitit mwen, mwen renmen Bondye e m pa renmen skandal. E m te di papa w sa tou, m te di l, Legliz lan, moun ki dèyè nou nan legliz lan, Se li menm nou genyen kòm e kòm moun nou pa bezwen lòt jij nou pa bezwen lòt moun vini nou pa bezwen moun antouraj pèsòn pou nan fè nou nou de yon modèl pou nou pou nou de pitit nou genyen an e ke vi an kontinye jis ka lanlèvman. Ok e ou menm papi? Kisa ki motive w pou w rete soude nan lyen a 2 a e w vle kontinye jiska lamò w lan? Kisa ki kenbe w jiska prezan e w vle kontinye a? Ebyen,
aprè 28 tan, li difisil pou m ta gen lòt sensasyon. Paske, sa k. Sak dèyèm nan Li paka pi mal ke sam te wè li e se kisa mwen dwe fè devan Bondye donk mwen gen konsyans ke Bondye te prezève lavi mwen pandan tout evènman ki pase e ke mwen avèk manman an nou te viv lè sa bon li bon pou nou tout lè sa pa bon tou nou pran jan li ye a donk e jan Jan vi de maryaj trakase moun mwen m ka viv pa trakase non sof ke lè gen kèk sitiyasyon sitiyasyon finansyè ki mande ki mande ou rete se sa nou te ka rete men kwak sa nou te osi monte yo avèk lèd de Dye. Ok ki konsèy ou pote pou yon jèn kouple ki konsèy ou genyen pou yon jèn kouple ki fenk alò si m di yon jèn kouple sèke yo fenk rantre nan lyen di maryaj ki konsèy wap pote pou yo ki kapab rete ke ki kapab fè ke relasyon pa yo kapab dire otan. Konsèy m ka pote pou yo se konpreyansyon dè de kote. Si pa egzanp, yo lang a dan pa janm pa mòde, y ap ba w kont kanmenm men fòk yo aprann simonte difikilte yo. Lè gen pwoblèm ekonomik fò fi a pa di ke monchè m te wè m te wè sa. Fò gason pa di tou m te wè sa. Se yo menm ki pou mete nan sa. Se yo menm ki mete tèt yo ansanm pou yo wè e paske si gen pwoblèm ekonomik la epi yo vle. Yo vle surmonte li, yo vle depase li, se tèt yo pou yo kontinye met ansanm malgre pwoblèm nan. Donk, dezyèmman, sa m kapab di yo, depi youn renmen lòt, yo p ap wè si gen twòp pwoblèm ekonomik epi y ap kapab viv antre yo. Jan bagay la vle, men sepandan, menm lè yon moun gen pwoblèm ekonomik, se travay ou ta pral soufri ladan l, se pa madanm nan pou rayi, ni madanm nan tou se pa mennaj la pou rayi, se travay, soti nan kondisyon ou ye a, men se. L'union fait la force. Se met tèt ansanm. Ok.
E ou menm manmi ki konsèy ou gen pou 2 jèn jodi an ki apèn rantre nan vi a 2 a, nan vi de maryaj lan? Konsèy mwen pou yo se ta renmen Bondye. Sètadi nan tout aktivite mete Dye ladann, paske Dye pran plezi nan fwaye. Epi pou youn chèche respekte lòt, pou youn sipòte lòt, si gen yon pwoblèm pou youn pa monte, pou toulède pa monte ansanm. Sètadi lè youn monte lòt la sipoze desann epi avèk dyalòg mwen panse y ap rive.